Bnswa salut tout le monde mèsi paske ou fidèle avèk chanèl Wesley Jean Dele online mèsi paske ou toujou konekte avèk nou pa bliye ke chanèl sa se pou ou pou kapab pote pou ou tout sa gen pou wè avèk aktyalite kap domine moman sa yo se ke gen Chavanne Jean Baptiste kle menm nan deklarasyon ke li fè pa rapò ak kriz ki ap domine sitiyasyon peyi an avèk gang viv ansanm ki ap taye banda nan peyi dayiti avèk kesyon eleksyon ki ap pale. avèk sa ki gen pou wè avèk kò entènasyonal an tèm de sekirite ki gen pou kapab rantre an Ayiti, sa k rele fòs miltinasyonal la, se ke genyen anpil gwo deklarasyon ke Chabani Janbatis fè pa rapò a dosye sa a epi l fè konnen anpil bagay ke nou pa t vrèman atann ke li te ka pale pa rapò avèk analiz ke l t ap fè pa rapò a sitiyasyon ke n ap konnen an Ayiti. Se ke Chabani Janbatis deklare anpil bagay ke ou dwe tande Nan videyo sa ke m pote pou ou la. Non pa m se Wesley Jean, se toujou yon plezi pou nou kapab pote jan de kontni sa pou ou sou paj Wesley Jean Lele Online, se chanèl pa w pou ke w kapab rete enfòme avèk aktyalite sosyal, politik epi menm entènasyonal ki ap domine reyalite mond lan. Se ke ou menm ki poko abòne avèk chanèl sa, abòne ak li epi pa bliye layke, kòmante epi pataje kontni nou yo, ou p ap regrèt, ou p ap desi. Ann pèmèt ke w tande Stéphane Jean Baptiste nan entèvansyon ke l te fè sou kriz k ap brase bil peyi Dayiti nan moman sa e Ayiti fas a reyalite entènasyonal yo. Ensekirite a mande anraje. E gen de bagay, gen de dimansyon ensekirite a pran nan jou sa yo ki ekstrèmeman enkyetant. Enkyetant. Son peyi, gon pwojè pou yo detwi peyi a nèt. Paske se tè peyi a yo bezwen. Yo bezwen detwi ekonomi peyi a. Yo bezwen elimine klas peyizan nan. E yo menm bezwen a yon sèten moman y ap sèvi avèk boujwazi sa men y ap elimine l tou. Y ap sèvi a gang yo, y ap elimine yo a yon sèten moman. Paske e gon nouvo pwojè e pou peyi a. Pwosesis destriksyon an kontinye. Semèn sa a k pase la a, ensekite a pran yon nouvèl dimansyon nan Latibonit. Paske Gang yo mache boule jaden diri mezanmi. Eske gang yo fè sa pou tèt yo? Oubyen eske gon men enperyalis kache dèyè?
Gon plan neyoliberal? Paske jodi a,
80 pousan diri k konsome an Ayiti,

Yo anpeche diri pwodui e nan Ti Rivyè Latibonit. Anpil peyizan e Ti Rivyè Latibonit blije kite Ti Rivyè, map pale don gwo militan, gwo dirijan e. Ki rele Asancio. Dirijan rak pa bab li jo kite ti rivyè latibonit pou al viv Dedin. E depi 4 5 an. E apre sa se ti rivyè latibonit vide nèt. Machan Desalin. vide. Yo te rive kidnape yon dirijan MPNKP nan Machan Desalin. Se dilijans kowòdinasyon MPNKP te fè nan Latibonit ke kanmarad Vil Janlwi. Ki fon mobilizasyon rapido presto pou wè kòman ap jwenn soutyen e pou gentan retire e kamarad la nan men gang yo. Li pastè? Wi, misye pastè tou. E. Se kamarad Duvalier. Ebyen, yo pa gen tan asasine misye. Yo rive bay peye ranson pou sove l. E jodi a, komin Liancourt Tout moun kraze rak. Vèrèt ki te refij moun Lyankou, moun Ti Rivyè Latibonit, ebyen ki gen yon otodefans solid, ebyen Dezam ki se yon seksyon kominal nan Vèrèt, Ebyen bang gang e
Viv ansanm. Gang viv ansanm yo e taliban yo ebyen deside pou antre vèrèt. E la batay la miyèl nan dezam. Men. E nan latibonit, gon bann òganizasyon kap rele anmwe, kap fè manifestasyon, kap rele tout jounen nan dengong leta, leta pa gen leta pou okipe yo. Dayè, e fò nou klè sou sa, KPT sa a pa nan afè pèp ayisyen an. M pa kwè gen moun sa pa klè pou li jodi a, e m panse menm moun kap jwi pouvwa KPT a, Ebyen yo ka fè kòmsi yo pa wè, men yo wè e pouvwa ka pete sa son pouvwa kap bwè san, kap piye, kap vòlè e ki pa gen anyen lap regle pou peyi a. Yon pouvwa ki echwe e totalman nan tou sa ki gen pou wè avèk sitiyasyon pèp ayisyen an. Mentnan. Eeh m pa pral di koukou touye tout koukou men si yon moun konnen Huh sa yo rele kòd de zakaden Otèl yo ki genyen nan kòd de zakaden m sezi li sou rezo sosyal
yo yo dechèpiye de kamewoun. De Cameroun eeh m pa konnen kòman pou m ta dekri l men se m ap mande m si se pa pi gwo Pi gran otèl ki genyen nan peyi Dayiti, pi gwo lye touristik ki genyen nan peyi a, pi gwo sant de konferans.

E ta sanble yo tout lòt otèl, gwo otèl ki genyen sou tout kot Dèzakaden an, jis pou rive Senmak, ebyen gang yo mete men sou yo, e nan Monwi, yo mete dife Nan anpil kay, e tèt kole ti peyizan ayisyen ki gen yon sant de fòmasyon nan Monwi, ebyen sant sa li ansèkle jodi a avèk gang. Donk, se pa ti koze. Jodi a. Sa k pase nan Mirbalè, Sodo, popilasyon Lascahobas la ap reziste jis jounen jodi a, men pa gen Leta. Moun Mirbalè rele yo, kriye yo, fè tou sa yo kapab yo pa okipe yo. E jodi a, si Lascahobas Pa tonbe. Se gras a rezistans popilasyon an. E gen de gwoup polisye ki pote kole, gen besap. E bon, e popilasyon an kanpe pou defann, defann komin nan. Li pa leve fè menm bagay? E konfyolo menm andedan lapolis la menm e pouvwa a ebyen yo livre mibalè. Donk jodi a kenskof son zòn de destriksyon masiv. Kantite bagay yo detwi, san konte tout lòt bagay yo te deja detwi. E nan Pòtoprens, jodi a pa gen prizon k rete nan peyi a ke gang yo, yo detwi tout prizon. Bay sa yo antre dan de plan. Yo detwi anba lavil la. Menm jan yo ap detwi Gaza. Kote Trump gen pwojè l nan Gaza? Ebyen, gon pwojè enstalasyon e yo bezwen tè anba lavil Pòtoprens e pou rekonstwi l yon lòt jan. E jodi a, e gen bagay k ap sikile sou menm plan vil. ke yo pral mete nan Pòtoprens lan. Donk, nan Ba Plato jodi a, nan tout seksyon kominal Mibalè, eskize m, yon komin rich an pwodiksyon agrikòl, vejetal e animal. Jodi a, pa gen bèt peyizan yo ki rete ankò. Yo tiye moun, yo boule kay, yo vin avè kamyon, yo bwote bèf, yo bwote kabrit, y ala tout bagay. Donk s on destriksyon masiv. E peyi sa a.

E yo nan konplo avèk entènasyonal la, y ap mande e fòs e represyon gang en e jwèt la byen jwe. E jodi a yo kreye yon sitiyasyon pou pèp la di e djab papa vin sove nou. E kòm si e pèp ayisyen k ap mande okipasyon jodi a. Tout moun konnen se manti. Jodi a, kidnaping fè kenken ankò nan Pòtoprens. Donk, e devan ou gen sitiyasyon malouk sa a, Epi mannigans, mannèv politik ap mennen pou kenbe peyi a nan men penp penp lan. E si n ap gade rapidman kèk aspè nan konplo a, e ka pete a, apre. Yo fin depanse, gagote, dè santèn de milyon de goud. E pou fè yon referandòm ke nou te di ki pap janm fèt, yo di yo kanpe sou referandòm. Se yon strateji. Pou yo bay papa yo, mèt yo satisfaksyon. Paske anbasadè, chaje dafè ameriken an ki jwe wòl anbasadè, kounye a kanpe an pwokonsil. Hein? Donk son e yo te pale de premye ekspedisyon fransèz. Donk ou genyen de misye se yon se kanpe li di fò yo bay kalandriye elektoral

Epi yo di lajan fè chen danse. Eske se lajan ki fè chen danse? Hein?
Bon, m kwè se zo. M kwè se zo k fè chen danse. Yo met yon pakèt milya goud nan bidjè sa a, yo di se pou e, se pou pati politik. Gade gon lis la m tap gade. Deja gen 209 pati politik ki enskri. E, atansyon, e se de bagay gen manipilasyon kap fèt. Kòman manipilasyon? Ministè la jistis lanse yon apèl Pou tout pati politik te enskri, re-enskri. Re-enskri. An vu de pwochèn eleksyon yo, an vu de pataj 9 milya goud m kwè genyen pou pati politik, etc. E la deja. Pi fò pati politik yo kouri enskri. Mentnan gen yon ti konfizyon la. Èske yo enskri dènye eleksyon? Ou èske yo enskri pou fè konnen yo la kòm pati politik? Donk, e m t ap fè yon refleksyon avè yon kanmarad, la gen yon pyèj. Yon pyèj. Nou kwè ke tout pati politik. Menmsi ou pa nan kolaborasyon ak pwojè lanmò k ap ete a, menmsi y ap fè yon bagay w ap kanpe anfas li, men ou fèt pou sou lis pati politik peyi a. E nan lis sa m wè a, m wè anpil pati ki te pati de goch oubyen ki pati de goch. ki deja enskri. Bon gen nan yo ki nan KPT. Donk bon konfizyon. Paske premye bagay ou tande, tout pati sa yo ki enskri se lis pati ki bay nan eleksyon. Se konsa, ministè la jistis prezante l bay blan pou konnen pati sa yo pati ki pral eleksyon. Men ka gen pati ki enskri non l la san l pa pral eleksyon vre. Sou baz yon rekonesans legal. Baz rekonesans legal. E Mwen menm m kwè jwèt k ap jwe a, menm pati de goch ki pa nan afè ka pete, ki pa nan afè eleksyon bouyi vide, yo fèt pou yo enskri sou lis pati politik. Nou konnen 95 pousan nan yo se patikil yo ye. Se de pati Mateli fòme ak 20 moun. E pati politik kontinye kale tankou vè. Men, si m ap pran pati politik tankou Kontra Pèp la ke pozisyon l klè, ki pa nan afè eleksyon ak KPT, koze eleksyon k ap pale la non men, nou fèt pou nou nan lis pati politik legalman rekoni nan peyi an. E n ap goumen pou bare malpwòpte k ap fèt yo. E si gen eleksyon nòmal, ebyen fò nou gen dwa nan eleksyon. Donk se pou sa, gon pyèj ke pati politik yo dwe evite. Kounye a, nou pral konnen pati politik, pase la yo ap fè kanpay sou teren an, e pati politik, mwen konnen plizyè pati politik de goch ki nan kanpay, bon, de goch, goch, goch, goch, dwat, dwat e goch, etc. Ki yo menm nan kanpay rèd sou teren an e si demen maten KPT a lanse elektoral konn wè pral wè pati ki pral enskri pou ale nan eleksyon an l ap diferan de lis pati politik ke ministè lajistis pibliye jodi a pou bay entènasyonal la kòm pati politik ki pral nan eleksyon.
Èske w wè jwèt la? Donk gon pyèj. Bon pyèj. E m t ap reflechi sou sa. E de pati tankou kontra pèp la. E ki bon nou menm tout moun konnen nou fè pati de kontra pèp la. Ke nou menm ki pran pozisyon nèt e klè fasa pwojè enperyalis la. Fas a KPP tchoul sa a ki voye jete byen lwen tout sa k gen rapò avèk aksyon KPP sa a, enben, nou s on pati politik legalman konstitye. Nou enskri avèk plis de 5 mil manm. E lè sa a, yon pati fò ou te gen 5000 manm pou te enskri. Jodi a ou ka enskri ak 20 moun. Donk, e nou menm, e fò nou rete nan lis pati fò Ministè la Jistis, e son manèv yo fè lè yo di pou ay renouvle ou gen lis pati politik ki rekoni yo la. Konnya ou ta mande enskri pati k pral nan eleksyon. Sa men konnya yo di yap e se pou renouvle e rekonesans ou reenskri e la yo tann yon pyèj ke nou dwe evite pran ladann. Donk e jodi a kesyon eleksyon presyon ap fèt Son, gade, son, son presyon terib. E, Karikom ap fè presyon. OEA ap fè presyon. L'ONU ap fè presyon. Meriken ap fè presyon. E, Mwen menm m te pran yon bagay maten an. M leve byen bonè m toujou fon kout je sou aktyalite ki genyen sou rezo yo. Premye sa m tonbe sou li, se yon deklarasyon Donald Trump, prezidan ameriken an, Misye di plizyè bagay. 1, Misye di, antre gimè, pase m vin verifye, sa yo rele yon fake news. Se yon, son manèv yo fè, e jodi a teknoloji a tèlman makawon. Se te ba yon lè fòdwe de kondi a William ti pèp la konprann. On se gde bagay sa yo de jodi a entèlijans atifisyèl. Sa vle di, m gen dwa fon montaj sou ou, m fè ou menm elize parèt jan ou ye la, devan mikwo ou. Abiye jan w abiye la avè vwa w ap pale e m fè w di sa m vle. E lè m wè se Trump ki ta di avè bouch li premye minis ayisyen an nan dwòg, l ap sipòte gang, li mande pou KPP a chanje premye minis sa a. Touswit anvan fòs fòse okipasyon an antre, li deja la yo di. E, e msye deklare ke eleksyon pral fèt an 2026, ke an desanm fòs represyon gang yo ap la, etc. E bagay sa tonbe tou nèf ayè M te javel ti nèg lezo. Lè m te gon jèn, MVP kanpe bò kote m. Bay la n anglè. M pase l pou m wè longè manmzèl nan anglè e y konprann mesaj la. Men y di m on bagay ke mwen, granmoun tankou m ki pa nan mond sa a, Li baby di mè sanble se entèlijans atifisyèl wi. Sanble lè l wè imaj la se pa ta yon vrè twonp. E konn a touswit. Son twonp fabrike.
Yon twonp fabrike.
Touswit. M al konsilte sous nasyonal, entènasyonal. Pase lè w ap vin nan rebondi la, ou pa ka vini nenpòt jan. Ou pa ka vin di nenpòt bagay. Pase m gentan prepare m pou m vin e frape bagay sa a. E m vin konnen se yon fake news. Yon fake news, men li pa inosan. Li bay nou san. Se moun ki vle voye premye minis la ale pou KPT a rete la ki fè l. E yo itilize entèlijans atifisyèl e mwen lè m gade m wè se Trump k ap pale. M sezi paske diplomatikman palan yon prezidan e menm lè y ap fè l vre yo pa ta pral kanpe pou yo di men premye minis lan nan dwòg fò yo revoke l Anvan fòs miltinasyonal vini. Bagay sa fè m mete entèwogasyon. Yon fason l dwe fèt.
E yo pa fè l konsa. Anbasadè a bay. Rapido presto, donk presyon, presyon pou eleksyon. E kounye a, e m wè sou rezo sosyal yo, kote yo kritike 200 pati, 209 pati m kwè oubyen 214 pati non yo figire. E nan premye tan yo te fè m konprann se moun pati k pral nan eleksyon. Men, lè m gade kominike ministè lajistis, m vin konprann bagay la se yon manèv li ye. E yo fè l yon jan pou yon seri de pati di bon nou menm nou pa pral enskri e paske nou pa nan afè eleksyon. Men, si w pa enskri la, y ap di w ou pa pati politik, ou pa sou lis pati politik yo. Ekskli w. Donk se yon jwèt. Yo ekskli w. Donk, e, moun gen pou fè atansyon. Mentnan, KPT a ap fè gwo mannigans la a. Li nan gwo dyalòg antre gimè, men se dyalòg ak pwòp tèt pa l. ak alye l ki ap pale antre yo kòman pou yo rive fè peyi briye. E sa k ap manniganse se wè kòman yo ka bay yon pwolongasyon manda. Paske ou tande menm entènasyonal la y ap di bon e tranzisyon an fèt pou fini. Fini fini e se eleksyon fò nou tounen nan eta de dwa etsetera. Men se pa nenpòt eleksyon k ap mennen nou nan eta de dwa. Donk, mentnan Pwojè rekolonizasyon an, y bezwen eleksyon. Y bezwen fo eleksyon pou yo mete fo e fo dirijan pou yo ba yo yon koulè legalite menm lè yo Totalman ilegal, jodi a y ap prezante w Jovenel kòm yon prezidan konstitisyonèl, men nou konnen byen se yon ti ponyen moun e mwens ke 500 mil moun ki t al vote Jovenel. Donk, yo ap fè, y ap prepare yon matakri elektoral e an menm tan, Y ap wè kòman yo ka fè KPP a rete pou se li ki òganize eleksyon. Eleksyon pou mete mete maryonnèt, mete tchoul pou sèvi pwojè okipasyon. Donk nan sans sa a, e yo di Fòk genyen, m te tande nan semèn nan, yo di fòs represyon gang lan deja operasyonèl sou teren. M sezi. M wè kèk foto, yo montre machin ki rive etsetera. Lè m al chèche konprann, enben, ki fòs miltinasyonal la ki deja operasyonèl nan peyi a, se Kenyan yo. Bon, sa vle di Kenyan yo se fòs miltinasyonal la, represyon gang. Nèg sa yo ki la depi plis pase 1 an ki pa janm fè aryen. E jodi a se yo ki fòs. represyon gang la. Mètnan, fòs represyon gang la, nan fake news lan, e Trump ta di, disi Desanm, fòs la ap fin deplwaye. Men dan la pratik, nou te tande yon ansyen anbasadè ameriken, ki ta pale, lò nivou te rezolisyon an, men, se mète koulèv la, mène koulèv la lekòl, men, poul chita. Fòw jwenn peyi ki dakò bay sòlda. Peyi ki dakò bay lajan. E san fonksyon de kantite sòlda yon peyi bay. Kantite lajan yon peyi bay. Yo pral wè kòman yap monte kòmandman. fòs okipasyon militè sa. Sa vle di, jodi a, tout espwa Ayisyen ki pa konprann yo, tout espwa e nèg yo sou pouvwa a, Pandan y ap fè manèv pou yo rete sou pouvwa apre 7 fevriye, y ap fè konsiltasyon pou yo jwenn moun ki dakò pou yo rete, e yo menm, y ap prepare eleksyon malatchonn, fè w montre blan y ap vanse nan pwosesis elektoral. Donk makakri ap fèt. E donk pèp ayisyen an dwe klè. Nou pa ka konte sou fòs represyon gang. 5500 militè yo pral voye vin okipe nou. E moun sa yo? Selon rezolisyon l'ONU an, yo pa sou kont leta ayisyen. Yo yo antre fè sa yo pi pito. Se menm jan ak okipasyon 1915 lan. Yo ka arete w, fè men w nan prizon, fè sa yo vle avè w, jan yo vle.
Yo pa gen anyen sou tèt yo. Yo pa gen kont a rann. Se konsa sa te ye. Ak gouvènman ayisyen. Wi men gen moun jodi a k ap bat bravo. E nou menm nou gen responsabilite pou di yo atansyon sa se okipasyon. Ok. Paske nou pa wè depi ki lè koukou te renmen frize pou l ta fè pitit li pou l rele l frizelya. Nan. Kèlkeswa manav k ap fèt la, se manèv pou konsolide, pou ranfòse okipasyon. E jodi a, tout moun k ap kolabore ak KPT, tout moun ki nan pouvwa KPT, tout moun k ap prepare eleksyon ak KPT, Ebyen tout moun sa yo se trèt, se de moun kap fasilite, kap pote kole avèk pwojè okipasyon an. Mèsi paske w ap gade chanèl Wesley Jean Lele Online. Se toujou yon plezi pou nou pote kontni sa yo pou ou. Si ou poko abone avèk chanèl la, abone ak li. E pa bliye peze klòch notifikasyon an pou w pa rate okenn nan pwochen videyo ke n ap pote pou ou sou chanèl sa. Pa bliye layike, kòmante epi pataje kontni nou yo. Ou p ap regrèt.